Zanmi konpatriyòt TV lakay yo ankò yon fwa nou kontan rejwenn nou pou n pote yon lòt bilten de fògmasyon pou ou. Nou pap pale twòp men nap pwofite remèsye sila yo ki te akonpanye nou pandan jounen an e nou menm nou la pou n kenbe ou enfòme 24 sur 24 kòm dabitid. Asad Volcy, enben misye nan gwo cho la a aprè ke madanm sitwayen sa a sòti Lèzetazini pou vin pran djòb enben minis planifikasyon nan peyi a. Eske nou tande? Sa vle di tout kritik ke Assad Volcy pat ka kritike Fils-Aimé, se paske misye te gentan konnen ke madanm ni ap vin eben e nan gato a, madanm ni ap vin pran djòb nan men Fils-Aimé. Nou wè e se pa de twa moun, nou pa ta menm panse medam e mesye ki rantre nan peyi a, eben ki vin e minis sou e gouvènman Fils-Aimé a. Eske nou wè nan ki nivo peyi sa pap janm enben sove sa vle di on fanm ki pa tap viv an ayiti li tap viv etazini jodi a l rantre sèlman pou l vin e jwi djòb e minis lan aprè sa pou l tounen tounen l etazini eske nou tande eske nou konprann enben gen Roudy Sanon la ki fè bwa kale sou Assad Volcy e ki menm bay Assad Volcy defi pou ta kritike gouvènman sa epi tou swit pou Fils-Aimé revoke enben madanm misye ki se minis planifikasyon. Nou pral envite w gen detay. Genyen tou Stanley Lucas la ki li menm reponn ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide enben ki bay anpil moun katon wouj enben Stanley Lucas bay Aristide katon wouj tou e misye korije kaye ansyen prezidan Pè Titid enben ki li menm ap manke de sitwayen dega kòm kwa li menm li te yon bon prezidan. Pa bliye se sou Aristide gang anvayi peyi a misye mete zam nan men pil ti jèn nan Site Solèy nan tout katye popilè lè misye pral pèdi pouvwa a. Misye wè sèl mwayen l gen pou l ret sou pouvwa a se mete gang. Anben towo a pouri Site Solèy avèk gang zanmi konpatriyòt, nou pral envite w koute kòman enben Stanley Lucas li menm t ap kase mete nan men ansyen prezidan lavalas Pè Titid e ki t ap e bay katon wouj nan moman kote l t ap enben e bay yon konferans de près e misye te pwofite frape anpil nèg nan politik la e menm Eben frape 2 nèg ki yo menm nan konfyolo ak gang yo, 2 nèg ki nan move zafè, 2 nèg ki nan kidnapin, 2 nèg ki eben gen alyans avèk gang yo pou kapab kraze peyi a. Nou pral fè w gen plis detay, rete konekte, n ap tou. Fè nou kite m ri. Bon, kounye la a, e Asad, ou pral oblije kanpe gazèt. Asad, vye zanmi m, mwen madanm ou minis planifikasyon, ou p ap ka jije pati an menm tan non papa. Pandan madanm ou minis lan la a, w ap oblije fè yon kanpe sou gazèt wi. Ou p ap ka kritike gouvènman an. Bagay la pral yon ti jan konplike lan men vye zanmi mwen e. Asad vòl si ki genyen madanm ni ki minis e asad pap ka jije pati an menm tan e fòk ou ba yon lòt moun fon ti dirije gazèt la bròdè epi lè madanm nan pa minis ankò wa tounen e wa tounen wa tounen e humm pati sinje frèm enben yon pòs minis e ki mele moun avèk eta ayiti ye moun nan pral jwenn moun nan pral jwenn tout privilèj li tout privilèj li kòm minis. Li ta pral jwenn yo la. Majori Michel bay yo di pou li wi pi kòmanse bay yo dous pou li non. Paske yo pat konn si lè Ariel tonbe a yo pat antann yo a sa. Yo pat antann yo avèk Ariel pral tonbe a menm. E kòm e eleman an te jere yo trè mal. Nèg yo te bay ministè plan an. E Rika Pierre, Rika pat byen jere yo. Yo pat genyen yo pat gen bagay lan men yo pase sa non. Yo ta gen ti moune men bagay la pat bagay la pat pi gra pase sa. Kounya se la yo ta pral refè yon sante la afè sosyal la. Yo ta pral refè yon sante. Men fon ti tann toujou. Moun kap di m pa fè sa pou andresol la m pa gen m pa gon pwoblèm nan andresol mwen m tande si se pou sa tout moun ki minis yo la youn pa vo lòt non gon sèl minis la ki pliz ou mwen la se minis finans la nan tout moun yo mete la se minis finans la apre sa la men pou mwen menm gouvènman sa yon gouvènman apre 3 mwa se rèl wi e rèl ka makorèl ki pral genyen wi apre 3 mwa lan gouvènman sa m pral fon m pral fon ti pale avèk Yvner talè konsa pase m pral gen Yvner avè m pou ki ede m kòmante ede m kòmante banm banm fon banm gad yon bagay m wè la wi si nan se gwo lavalas.

Banm ale la. Banm gade moun yo mwen. Mario Andresol minis defans, Dimas Pythagore minis dèspò, misye li menm te nan, Dimas Pythagore se chèf kabinè minis dèspò vòlè a ki tap vòlè nan ministè a, misye paka chèf kabinèl pou vòl sa yo pou misye pa konnen yo. M pa konn men se la men se phtk k metel se chèf kabinè minis vòlè a se phtk k metel ansyen minis vòlè a pa li pa minis ankò

Minis kominikasyon, Marc-Eddy Nelson, e afè sosyal, m pa konnen si se ti san André Michel yo toujou bay li, m pa konnen. Men, se Marjorie Michel ki te gen djòb sa a. Yo retire l tankou chyen lan lis la. Yo mete Marc-Elie Nelson lan plas lan afè sosyal. Joseph Almathe Pierre Louis, TPTC, minis TPTC ki te la a, yo retire l. Aristide mete moun sa a lan plas li. Stéphanie Smith, minis touris.

Kazaril Baltazar, SMCRS, SMGRS, sa vle di donk se pati Nenel Cassy a, e Jocelin Pierre. Kòlèg ou yo e nou salye tout oditè yo. Foto Sitio nan deba sa maten an la nap gade eksklizivman donk la sòti de lansyen prezidan Jean Bertrand Aristide ou tande l ou m pa konn si w dekòde diskou a e nan dekriptaj la kisa w jwenn kòm rezilta epi nap fè yon pase rapidman donk sur la guerre Iran Etazini. Dakò.
Ann gade de aspè diskou a e mwen Fò m felisite Mildred Aristide, madan an ki se madan Aristide, se yon amerikèn ke l ye, li fè yon travay ekstwòdinè pou l striktire inivèsite a, pou l ba l jarèt, ou wè se yon travay teknik e pwofesyonèl ki fèt, donk madanm sa a m panse se yon bon moun ke l ye e m pa gen oken kritik pou li. E fò m felisite pitit li yo, youn ki nan medsin e youn ka pral pran doktora l nan de semèn. Donk se felisitasyon. Se de amerikèn ke yo ye tou. Donk nan sans sa a, fò n felisite fanmi misye. Koulye a, ann antre nan Jean Bertrand Aristide. Jean Bertrand Aristide, si w gen ant 18. e 36 ans menm 40 ans ou pa konn Jean Bertrand Aristide sa vle di sou son moun ki fèt an 90 ou pa konn Jean Bertrand Aristide fò aprann konnen Jean Bertrand Aristide misye fè pati menm jan ou wè Salvador fèl misye fè pati de 3 prezidan ki pase nan tèt peyi a sin pa jije yo peyi a pa pral okenn kote 3 prezidan 3 ansyen prezidan ki nan gang. Enben. E misye se papa gang nan 3 prezidan sa yo. Ann gade kiyès ke l ye. Misye son pè legliz katolik ki sòti nan yon mouvman ki te kreye anndan legliz katolik a partir d'echanj ant kretyen primitif e marxist ki vo ki vin ba w nesans yon nouvo teyoloji ki rele la théologie de la libération ki son ideyoloji tyèmondis de goch. Modèl ki pi pwòch nan zòn nan se modèl Nikaragwa a ki te eseye l, li pa mache. Men nèg ki te nan ti legliz ki te monte mouvman sa a, yo pa t vrèman metrize esans ideyoloji e doktrin sa a. Donk, lè Aristide vin kandida l ap pale, tout bagay se Charlemagne Peralt man. Sa vle di ke misye di w, le capitalisme c'est un péché mortel. Donk, Lè w pran analiz sa msye te reprezante kòm espwa pèp la nan diskou ke l te genyen, pèp la te wè nan msye yon espwa pou transfòmasyon, modènizasyon de leta dayiti, de la dictature a la demokrasi, de la pauvreté au développement économique. Donk, se pou sa yo te mete l sou pouvwa a apati eleksyon 16 desanm 90 e li pral pete sèman 7 fevriye 1991. Lè w pran fòmasyon Aristide, misye pa t pare pou modènize Leta. Sa vle di ke te gen yon diktati o Chili sou Pinochè, lè demokrat yo vin pran pouvwa a o Chili, yo modènize Leta chilyen. Sistèm ekonomik ke Pinochè te kite a te bon, yo kontinye avèk li. Sa k pa t bon yo, yo chanje yo, yo modènize. Aristide pat gen edikasyon pou fè travay de modènizasyon de leta. Sèl modèl politik li te wè nan je l lè l tap leve se Duvalier. E fò m di w ke gen anpil Duvalieris k al jwenn Aristide.
E gen kèk kolonèl nan lame a k t al jwenn Aristide ki te Duvalieris. Sa a fò n di l. Donk, lè Aristide vin rive nan tèt leta a, Misye pral eseye vin yon nouvo vèsyon nan konpòteman l de Jean Claude Duvalier. Men l ap pran nou anpil tan, omwen 30 an, pou n vin wè ke misye tounen yon move fotokopi de Jean Claude Duvalier. Li pran apeprè 30 an pou vin dekouvri sa. Paske se modèl sa a l te gen devan l. Li pa t gen oken modèl ni kapasite akademik ou entelektyèl pou l te modènize Leta. Li di Aristide vin jwenn Teleco, Teleco te tèlman avanse, apèl entènasyonal Jamayik, se pa Ayiti, Teleco Ayiti li te konn pase. Misye vin jwenn Minotri, misye vin jwenn Siman Dayiti. Donk wòl li, fò l te bay peyi a 10 Minotri Dayiti. Wòl li, fò l te gen 15 Teleco. Wòl li, li vin jwenn Varreux, fò l te mete 10 Varreux atravè peyi a, ke Duvalier te kite. Ki sa misye fè? Misye pral siyen L'accord de Paris, li pral fè kado tout byen leta pou degouden. Li menm, li voye li.